Moun kap pataje live la patajel pou nou se Nou sòm avèk lè zanfan se Jenny, Char epi Ketya e ki gon bèl mizik ki rele tèt ansanm di nou non bèl mizik sa eske nou e nou ki ekri li? Wi.
Nou ki ekri li nan ki klas ou ye Jenny? Mwen nan S1. E ou menm Ketya nan ki klas? Mwen nan 9 yèm. Nevyèm donk sa vle di se de zanfan e mizik sa yo eske gen moun ki ede nou ladan yo oubyen wi tap toujou gen koreksyon bon gen kèk fwa gen do pa gen koreksyon manmzè pa oblije toujou gen koreksyon gen atis ki toujou fè 10 sou 10 lè yo ekri ok gen moun ki pa bezwen gen koreksyon lèl ekri l tou ekri tou bon. Ok e petèt se paske ou fèk kòmanse a men wap rive yon laj ou pap bezwen moun ekri pou ou you know what that's the way it is ann ale donk poukisa mizik sa nou ekri tèt ansanm met tèt ansanm epi nou pa ekri lòt mizik lòt tit poukisa se tit sa nou chwazi. Nou ekri lòt tit men se sa nou sòti anvan. Wi pou le moman poukisa mizik sa se li nou sòti anvan.
Banm gade m wè. Paske nou wè sitiyasyon peyi nou se sak fè nou jis vle ekri chan. Ok di nou non eske nou gon non nou bay gwoup lan oubyen se nou pa nou jis mete kòman Jenny Charicutya. Se pa yon gwoup.
Se pa yon gwoup. Sof ke wi, li pa yon gwoup, mwen chante, li ede m ladan l, men se pa yon gwoup. Donk sa vle di se yon featuring li ye, ou chante pou kont ou?
Li gen yon ti pati l fè ladan l tou. Non, je ne parle pas, m pap pale de mizik la. Ou menm avè l, nou an kolabo, pa vre? Nou chante ansanm. Wi. E se pa yon sèl mizik nou chante ansanm?
Nou chante mizik sa ansanm men nou gen lòt kòmsi nou chak la gen pa nou spesyalman. Donk se 2 atis diferan m pran la. Wi. 2 atis diferan. Li menm se rap li ka rap. Ooh bon m pral lage freestyle men koze sa l ye ou pat konn kote w te ye la aa tout moun pral gen freestyle nan men yo la donk m byen kontan. Donk se nan mizik sa nou fè kolabo. Donk chak moun, kijan nou te fè mizik la? Eske se chak moun ki ekri pati pa l oubyen se gen lòt moun ki ekri pou nou? Ok, pou byen di w, m ap ekri, si l gen yon fraz li pa renmen, l jis di m, Jenichon m pa renmen sa, li t ap pi bon si n fè l konsa. Donk si m byen konprann, ban m di w, mizik, lè nou ekri mizik yo, se de bagay ke nou chita ansanm, e nou ekri ou byen se de bagay nou kòm si you kiyès ki vin a ide a avan tou? Se mwen menm.
Ou menm ki vin a ide a e li menm li akonpanye ou pa vre? Wi. Ok. E kòm nou chak gen karyè mizikal pa nou na fè e poukisa li menm li chwazi rap ou menm ou chwazi chante? Li plis gen vwa pou li. E li menm ki plis gen vwa. Eske li k te di w sa? O wi, non, depi w ap gad moun nan, w ap wè, lè fini tou w ap wè ki sa l renmen, w ap tande ki kote rap lan sòti an, l ap plis renmen l. Gade AS, ki sila AS chante? O, bon m pa abitye avè l. Dat sa li di, ou di depi w wè moun nan ou konn sa l chante. Non, sa vle di w ap wè sa l plis renmen an, paske pi fasil w ap toujou wè l ap rap ke l chante. An an, an an, an an, e e, e e, m pral montre w ti pitit la. Mesi micro a mademoiselle. Yes m pral moutre w ti bagay. Bonsoir Bonsoir Salut Bonsoir Fon ti chante pou mwen mademoiselle pou m wè Whatever you want Whatever you want to sing Tout sa w vle nenpòt nenpòt Ban mwen yon ti Bedjine la non

Li dim son an pa bon mesye. Dukens ki son k pa bon an mwen menm map tande m byen la nan kas la wi Dukens ahh ahh yeah heyoo Gaby Gaby Gabens ahh m panse si son an pat bon Dukens teknisyen an tap fèm wè sa son live la I think it's ok Piblik jee sa pou nou m tande gen yon moun ki di son live la ap koupe and so I don't think. E petèt se microphone sa ki gon ti bri ok. M bese li ok. Video a soti deja mwen gade li se 25 Novanm dènye video a soti. Ok e kòman feedback yo ye? Kòman moun bò lakay nou wè nou nan mizik? Eske yo ankouraje nou? Eske paran nou pa ba nou pwoblèm le fè ke nou vin nan mizik?
Nou jwenn obstakl men se pa kòm si se plis nan elèv lekòl. Moun bò lakay nou genyen ki di nou felisitasyon genyen kap pouse nou pou nou toujou travay men genyen tou ki kòm si kòm si yo kòm si yo vin desann ou an jan pou yo montre w sa w ap fè a pa bon. Donk bò lakay ou di paran w apresye sa men timoun lekòl parèy ou konn di w sa pa bon men lè konsa sa w di yo menm sa nou di yo o
pafwa ou konn tande w fè ou fè kòmsi w pa tande sa vle di pou byen di nou gen objektif pou n rive nou pa kè de sa moun di wi E ou menm madmwazèl? Sa Jenichat di a de menm pou mwen tou wi. Sa vle di zanmi w konn ap imilye w yo di w pa konn chante. Wi nou gen vwa ouye.
Nou gen vwa ouye?
Ya. A e manti. Yo te jete l pa. An an. E pou w di yo pou yo al nan studio yo menm pou nou wè kiyès ki gen vwa ouye ki pi vwa ouye. Donk menm bò paran nou pa gen pa gen pwoblèm paran nou papa nou manman nou oubyen moun pwòch nou pa ba nou pwoblèm pou lekòl nou tou sa yo pa di nou sa ap fè nou pa aprann lekòl? Non.
Lè nou al lekòl, nou konsantre sou lekòl la, lè nou sou ekri an tou, nou konsantre sou ekri an. Nou konsantre sou. Sa vle di nou bay chak bagay yo plas yo. Wi. Dako, ok.
Donk nou menm nou fè kategori de bon timoun yo k ap fè travay, nou gen lè pou chak choz. Robendina k ap koute radyo a depi Koray, li di yo di m bay malè wi la medam yo bon. Boul bagay bon Werdina la epi nou gen anpil zanmi la Hector Gaby Gabens e m renmen timoun yo moun kap pataje live yo souple fèl pou nou souple pou nou ka gen pou tout moun wè timoun yo souple Genisha e Ketia la e sa fè nou gran plezi ke yo tout la Genisha banm diw ou di e video a soti eske nou fè distribisyon video a deja m wè bèl video e ki gen anpil efè ladan li nan ki zòn nou choute video sa. Nou fon pati nan Eden Guesarous, nou fon pati dè plas lan, nou fon pati lapòt, ou ka ba m kote sa? M konn lapòt, m konn lapòt. E pa kote ki yo bare dlo a, yo di depi yo lage dlo a prive Leyogàn nan? Wi. E Betou te montre m yon lè lapòt sa. E ban m di w yon bagay e. Gelisha, Humm apre tèks sa, single sa, dim non ki esperans nou, kisa nou ta renmen egzakteman? Paske lè w sòti yon mizik ou gen yon bagay wap chache antanke atis, men nou menm antanke jèn atis kisa nap chache? Ok, pou vrè pou byen di w se pa kòmsi dè it nou nou ye, men se fè santi ke sa kap pase nan peyi an nou pa renmen l, li pa fè nou byen ditou. Donk se jis Pou nou pale pou sa k pa ka pale yo, pou nou di sa lòt yo pè di, di yo, nou menm nou monte wo nou pou nou di yo, o kreno pou nou di yo pi wo sa lòt yo di tou ba, pa vre? Nou se pòt pawòl piblik la, pòt pawòl jenès la, pòt pawòl pèp la. E gon yon bagay m tande tout moun ap di antan ke jèn, sa gen yon ki gen 15 an e 18 an, e kisa sa fè nou M ta renmen nou chante sou bay afè timoun 2000 sa wi. M te anvi fè sa l di m non m son timoun 2000 pa fè l. Non fò nou di paske mwen menm pwoblèm mwen gen avèk moun kap di timoun 2000 si timoun 2000 yo konsa konn se nou ki lakoz wi se nou k lakoz donk e nou menm kote nou te ye se menm jan tou timoun kounya nap di 2000 ki pral kritike lòt timoun kap vini yo donk tout moun kap di timoun 2000 yo se iresponsab. Paske timoun yo se nou k pou ba yo. Si nou an eta sa m pa bezwen konnen nou k mete yo nan eta sa. Egzakteman. Egzakteman mwen menm so m pa konnen kòman nou wèl èske nou dakò lè ap di nou timoun 2000 la e.
E pa kòm si dakò m pa dakò non men m toujou gon repons m bay m di tout timoun ok m konsyan m son timoun 2000 men tout timoun 2000 pa menm. Donk ou menm ou panse ou fè diferans la. O wi gen de jan yo ye gen de jan m konn wè enpe mwen m pa konsa. Ou pa konsa.
Men eske ou panse ke jan yo ye a se paran yo ki responsab oubyen timoun yo ki responsab? Paran yo ki responsab. Bon, non, pafwa timoun nan konn fè bagay la paran l pa konnen. Paran l pa konnen.
Men eske ta sipoze gen yon maj e pou tout bagay? Eske ou panse se tan an, se epòk la, se modènizasyon an ki fè sa?
Pou byen di w, se paske, e pa plis tan non, se paske pi fò moun k ap pale yo toujou di nou nan tan modèn, kounye a yo menm yo tou pran pretèks lan, gen bagay y ap fè, sa vle di se yon bagay kòmsi yo pa, kòmsi moun ki te la avan yo pa t janm konn fè, kounye a yo menm yo, y ap chwazi yon bagay pou vin fè, kòmsi pou yo vin bèl avè l poutan se degize yo degize tèt yo avè l. Donk ou panse se alarechèch y ap kopye men Yo mal kopye, yo ap kopye yon bagay ki pa bon pou yo, se sa w vle di pa la? Wi. Ok, pa gen pwoblèm. Donk, nou kopye sa nou wè a, e dèfwa nou mal kopye. Donk, se sa w vle di, se sa yo rele akiltirasyon oubyen move e antouraj. Steve Lesage di m ankò, Tire son an pou Webig, ok. Donk, li fè 7 è 17 minit e nou gen Genisha e Ketia ki fè dènye 5 gòl yo ki video klipe, tèt ansanm e ou panse se tèt ansanm peyi sa bezwen pou n rive kote nou prale a? Kote nou vle a oubyen? Wi paske banm di w imajine w nou nan yon peyi gen pati politik gen pati gangster sa vle di si yo te ini gon jan peyi an te ye li pa tap konsa se paske manke tèt ansanm ki fè l jan l ye jounen jodi an. Donk se divizyon, divizyon sa se li kap tiye nou divizyon ant chak klas sosyal yo, politisyen yo donk ou panse li ta pi bon ta tande sa yon timoun ap di mezanmi yon timoun 15 an ki ap mande e. Nap fon nap fon ti lage ankò nap fon ti lage banm wi wayli pou nou pou moun yo tande mizik lan byen e wale.

Dè lè ou an desen yo vle yon chanjman so imajine ou menm ki granmoun. Sa, e se sa nap di a men si timoun sa yo ki gen 15 an ap chante konsa sa montre bagay la tèlman grav e nan yon pwen ke pou timoun yo ap priye pou mizè ki gen, ap kriye pou divizyon ki gen medam e sèlman mwen menm m pa wè ki mo pou m di. I'm out of words definitely I'm out of words m pa gen mo poum pale poum di vrèman kijan sa touchem ke se nou menm kap plenyen sa vle di bagay la rive lwen e m panse paran nou dwe fyè kote nou soti a dwe fyè nan zòn nou soti a dwe fyè nan fanmi nou soti a dwe fyè menm lekòl sa Zanmi nou konn ap pale avè nou yo ap wè lè nou tounen kan di yo la Saturday samdi dènye m ta big man te emisyon te sou Facebook ou tap di m pa konn chante enben mwen pral sou ba atis bourad se vlèk nan dan pandan wap pale la yeah pandan moun nan ap pale men nou menm nou fon bagay m poko janm wè sa that's the first time definitely premye fwa mwen wè timoun nan laj sa ki ekri jan de mizik sa yo di e di m non nan ki studio nou travay.

E track la rele met tèt ansanm deja video klipe bèl video klip epi di nou nou nou gen sponsor eske nou gen yon moun kap travay avè nou kap ba nou push paske m konnen bagay yo difisil e apa jwa sankrèt ki nan dèyè nou kiyès lòt ki nan dèyè nou ankò yeah. Nou pa gen sponsor men kòmsi nou konn mande èd nou jwenn. Nou jwenn èd e aprè video sa ki lòt bagay nou gen kòm pwojè m konnen. Nou konnen li pral gen desanm eske nou gen mizik nwèl nou prepare eske nou gon bagay nap regle nan moman sa. M gen mizik nwèl men mizik nwèl la m pap ka sòti l pou ane a lap sòti lòt ane men m nan konkou nwèl nan mirabel plaza. Oh konkou sa vre bay anpil talan anpil gwo atis patisipe ladann e e nan ki faz nou ye la yo poko kòmanse avèk yo. Demen si Dye ve se premye edisyon. Oh premye edisyon an se demen ok cool

E nou renmen pale nan bouch nou m konnen nou ayisyen donk m pral bay nimewo ti pitit la la kapsye konbyen ou vann? San goud.
San goud ou wè m ap di nou sa m vle ti pitit la fin vann kat li a depi aswè a anm ou konn sa n ap fè nou pral nou demen demen m di demen onzè ede timoun nan vann kat la pou l ka ale pi lwen nan konkou a onzè Joisson Crete wap pran responsablite a m pa konnen nan maten vin poste la tout moun ki bezwen kat oubyen yap si yo ap rele w li pap bon pito w vin poste la m pa konnen vè 11 è avan prestasyon pou moun yo vin dèyè kat la jwa vini wi ou mò kache ou pa vle pale. Lèse m salye w lèse m salye w Blik Bann lèse m salye tout oditè oditris kap swiv nou la deja moun yo pa bezwen wè se Joisson Crete li ye deja nou konn vokal la n abitye a vibe la se toujou konsa. Monchè demen e pakou mwen chaje, pakou mwen chaje. Sa vle di ou pap gen tan? Men m pap vrèman dispo paske demen si Dye vle m sipoze mennen yo nan studio pou yal kòmanse pre dezyèm pwojè ke yo genyen an kou e de la pa de Jules Sainfort ki se veritab e sponsò ofisyèl dezyèm mizik sa a. Ok ok ok. Jules Jules e se misye kap sponsorize dezyèm mizik sa ki batize la jenès son mizik a karaktè sosyal ki pral sòti. E demen tou mwen gen yon randone du côté de la porte kote wap pale an avèk TJKT Emay sa vle di anpil anpil anpil bagay demen si Dye ve. Pandan wap pale la la porte se si mwen pran machin mwen desann dabòn a konbyen distans lan ye a pye eske li trè lwen sim dabòn egzakteman. Eskem pa preske di li de la a preske fonsab. Lè m rive Dabòn. The What you think if we take the kids to for next Saturday to La Porte? You think to That would be good. Yeah. Ok, n ap planifye sa off mic. The Donk demen nou p ap gen tan pou sa. Men sof ke se jès lan ki konte. Si yo vle ankouraje yo, yo ka toujou livre nimewo telefòn yo.

Se degaje nou. Misye di li gon sèl ti pwoblèm la, yon sèl ti pwoblèm ki gen, li pa Ah zanmi pa fè sa ou pa Ayiti ou ka fè sa monchè. Oh ou pa Ayiti se bon, sauf ke gen kachap gen zèl.
Nou mele. Misye di m la bal nimewo a. Lezama sa gen la, lezama anfòm. Nimewo an se 32 24 96 26.
Ok 32 24 96 26. Ekri m epi m ap annik voye zèl kòb la epi n ap annik rale l epi ti kè a li ap fèt ok. Mezanmi bann nou raple sa l ye se 2 timoun yo gen moun ki poko konprann sa k ap fèt la se 2 medam sa yo 2 jèn demwazèl 2 gwo atis sa yo k ap ekri la ki gen mizik la k ap fè entèvyou a la ki nan yon konkou. Demen yo pral bay prestasyon men yo gen 2 kat ki totalize 2 vòt k ap pèmèt yo gen plis pwen pou yo ale nan konkou a. Yo gen 30 kat nan men yo ala 100 goud ki ap totalize yon nonb de pwen nan kantite pwen y ap gen pou yo pase konkou a. Nan ankouraje yo ret nan konkou a, kat yo vann 100 goud. Si w vle w ka annik achte pi fò nan men yo. Nimewo a se nimewo jwa sa kèt la raple pou nou ankò.
Nimewo a se 32 24 96 26, 32 24 96 26 epi. Yo te record premye mizik lan nan Zenith Studio, dezyèm mizik lan li pwobab pou yo record li nan Lucas Studio ok. Ok donk se. Lucas kap record dezyèm mizik lan fòm di nou yo gen anpil mizik nan kizin yo ta renmen record yo e objektif lan se sòti mizik ak tout video. Ok sòti mizik nan kounya de nos jours depi w sòti mizik ou pa gen video kòmsi kòmsi.
M panse kwè li enpòtan pou yo vrèman ankouraje yo, nimewo 1 se 32 24 96 26 Betoo love e lè 2 chouchou ki nan studio an la se gwo koze Big man fòm diw se premye fwa dan listwa m wè yon seri de timoun aksyonè nan nivo sa. Mwen menm e pa aksyonè m rele, m rele yo debòde se de zanfan debòde, debòde. Yo si m pat gen Ketia Jenichat ki te vrèman ap fon lòt travay m tap wè Leogane gen sèlman 2 timoun sa yo. Wi men.

Bon, m fè travay pa m nan, se nou menm pou ki ateri kounye a. Randevou an se pou yon lòt jou, m gen pou m al pran nou menm sou sèn nan. Paske kòman nou fonksyone dabitid, lè nou fin pran w nan stidyo a la, se si ke n ap rive sou ou. Men nou p ap di w, gendwa se nan pandan w ap bay prestasyon nan Mirabel la m rive, konsa tou gendwa se lakay nou, konprann? Jwasanket konn kòman nou fè ti bagay la. Live Street Show a se lakay ou l vin ye. pi pre ok donk merci e du courage felisitasyon mwen menm m pa gen bouch depi ou wè depi nou pat bon la depi manik tande mizik lan yow m di jwason ke bndye yon samdi e e se sa ankouraje kontinye fè pwomosyon pa rete la sèlman pa rete la sèlman silvouplè pa rete la sèlman donk jis e kontinye bay day m kontan nou gen jwason ke t avè nou ki nan domèn lan li konn sa poul fè yo. Donk kenbe men a jwa san krent kontinye fè mizik kenbe la pa kite anyen devye nou rete sou dwa chemen an m konnen nou jèn bon nou gentan gen yon vizyon ki diferan pa rapò a lòt jèn yo but nou dwe gen kouraj paske bagay yo p ap fasil toutan nou kòmanse nou byen pran l bonè e se sa fè m ap di nou kouraj mèsi anpil n a kwaze yon lòt lè e se pa dènye entèvyou a. Kite m pran les enfants de Bethlehem. D'accord Monsieur. Merci Keisha, merci Ketia. Bèl mizik, bèl bagay kenbe la.